Gwo bonjou, gwo bonswa, mwen rele Wisly Jean. Madanm mesye, depi wè m parèt lakay ou, ban m chèz pou m apiye m pou m vide enfòmasyon sou ou. Madanm, kote w prale w ap leve kite videyo a, chita, fin gad videyo a jiska la fen. Taxi Mawozo pran kou la a jouk nan zo. Aprè ke mesye w la a pèdi youn nan sòlda ki te trè enpòtan pou m pa di pi enpòtan nan baz la, Thor sa t ap jwe yon wòl koun wè nèg jwe nan fim, yon pèsonalite ki genyen 2 vizaj. Donk Thor sa la, lapolis fè l vwayaje, li fè voye l pou peyi san chapo, li p ap janm tounen nan mond pa nou an ankò. Kòman Thor sa li rele? Koman la polis fè kwaze ak towo sa la epi preskri'l ti konprime sa la fè fè vwèl pou peyi san chapo an nan video sa mwen pot tout detay ki gen rapò ak lanmò gwo koure sa pou yon lòt bò si'w pat konn sa nan lespri'w se te sèlman depòte Kalanri ak baz 400 Mawzo t ap batay nan Kwadèboukè a la a, plizyè lòt baz la anpil enfòmasyon pran lari e mesye yo la deklare nèg 400 Mawozo yo la yon gè jouk nan zo. Pran san w ralon chèz apiye w kòm dabitid kite m fè devwa m, kite mwen vide enfòmasyon sou. Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kouman nou ye? Mwen rele Wisly Jean, se menm lanmou an, menm kè kontan an, vin lakay ou chak jou vin kenbe w enfòme. An retou, si w renmen travay sa a, pa ale san w pa kite yon like, yon kòmantè ou ba nou yon konsèy, men tou, chak fwa w pataje, se sèl fason pou w ede travay sa a, li rive pi lwen. Pou listwa e pou laverite, pa bliye 400 Mawozo te gen yon yon kòm manb fondatè. Donk avan yo te arete towo sa a, li te, kòm si m ta di w jeneral, jwen lanmò san jou te ye la a, se sa ke yon yon li te ye. E pandan l nan prizon, lefè ke gen plizyè lòt baz nan Kwadèboukè k ap batay, li aranje l la a, li federe mesye yo e l fè. Lanmò San Jou pase kòm etan chèf baz 400 mawozo. Si ou pat konn sa, se pa sèlman depòte Kal Anri kap batay ak 400 mawozo nan zòn Kwadèboukè a la a, gen plizyè lòt baz e pandan batay sa la a, anpil sòlda tonbe, anpil nèg fè vwèl pou peyi san chapo. Gen yon baz nan Kwadèboukè ki rele Tè Sale k ap batay ak yon seri lòt mesye yo menm ki nan yon baz nan zòn ki rele Wòz Blanch. Donk, chak non zòn yo, baz yo tou pote non yo. Nèg Wòch Blanch yo, dan le tan, te konn batay ak Yonyon ki te chèf 400 Mawozo alepòk. Jounen jodi a la a, mesye yo genyen baz 400 mawozo kòm etan alye. Donk, nan batay ant nèg Wòch Blanch e nèg Tè Sale yo la a, 400 mawozo pote ranfò. Men yon ranfò pèpè. Poukisa? Paske nèg 400 mawozo yo, yo trèt anpil. Malgre, Reyinyon fèt, nèg yo fè yon fizyon, Lanmò San Jou ap manje depi se sòlda ki te konn bay Yonyon pwoblèm, ki te konn bay baz 400 Mawozo pwoblèm dan le tan. Menm jan ak nèg sa yo ki rele tèt yo baz an bourik. ki se alye je nèf, alye Babekyou, ki pa janm pa bay ti pwoblèm nan zòn Ba Dèlma k toujou ap fè dezòd. Anpil fwa, lè jèn medam yo ap sot nan pwogram, yo konn kenbe yo, fè sa w konnen avèk yo. Donk avan yo pa t byen, malgre yo vin byen, toujou gon ti kras animozite ki rete antre yo. Donk se menm bagay la la a ant nèg Wòch Blanch e nèg 400 Mawozo. Lanmò san jou, pandan nèg yo f alye a la pwofite ap manje anpil sòlda ki konn ap bay pwoblèm nan baz wòch blanch. Eske n sonje videyo sa avan yè, on toro k t avèk on mayo wouj, kò l plen ak san, nèg yo kase ponyèt li, nèg yo plen l ak bal. Toro sa a, li te rele Bòb. Donk li se nèg wòch blanch, li nan baz wòch blanch, ki se alye 400 mawozo, Too sa yo, nan nèg wòs blanch sa yo, yo te toujou vle fè pati baz 400 mawozo. Men yo gon tradisyon nan baz la, pou youn fè pati baz la, fòk yo prezante w bay chèf Lanmò San Jou, pou tout nèg pran to nòmalman kòm yo ta di w son sòt de seremoni. Lefètke Bòb te konn ap bay anpil pwoblèm ak 400 mawozo, Li te toujou vle fè pati baz 400 mawozo alò ke li nan baz wòch blanch. Nèg yo fè kòmsi yo pral prezante Bob bay lanmò san jou, nèg yo touye Bob avan yò tap gade ak yon mawo wouj, kòl te plen ak san, malerezman imaj yo pa bèl, nou kapab tande lanmò san jou lè sa ki tap pase. Kadav. Bob an derizyon. Eske n sonje, malerezman YouTube pa pèmèt mete videyo sa yo pou ou. Youn nan nèg ki pèmèt ke Lanmò 100 jou nan tèt baz 400 mawozo ap manje nèg nan baz Wòch Blanch konsa, towo sa a Li rele Bob. Bob sa a, li gen de vizaj. Li nan bò 400 Mawozo, li nan bò Wòch Blanch, dayè se nèg Wòch Blanch ke l ye, men l ede Lanmò San Jou depi se nèg la ap bay pwoblèm, tann filè, tann pyèj, vire avè yo la, di chèf la ap rele w epi touye w nan wout. Bob sa a, se towo sa a. Kal vòlè Yon machin Machin kiyès silvouplè Machin yon polisye an sivil Alò se pa Bob non ap pale de Obama Donk Obama se li menm ki genyen vizaj Alò li son sèl moun Men li genyen de vizaj Donk se Obama sa a Kap tann pyèj Fè lanmò sanjou Manje an kachèt Depi se nèg ki nan baz roch blanch malgre yo se alye ki te konn bay pwoblèm donk Obama sa al vòlè machin yon polisye ki te an sivil li pat konnen polisye a kwaze ak towo a sa w tande a la nan yon zòn ki rele kota polisye a ouvè kout bal Obama kadav lanmò san jou pèdi sòlda sa ki te yon sèl moun te gen 2 vizaj ki tap ede lanmò san jou manje depi se nèg ki nan baz roch blanch ki te konn ap bay. Lanmò san jou baz 400 mawozo yon yon pwoblèm dans un premye tan. Pou rapèl, Obama te youn nan chèf nan baz 400 mawozo. Se vre gen yon premye chèf, men te gen lòt chèf e Obama li te youn ladan yo. Se li menm ki nan baz wòch blanch avèk Bob ki fè lanmò san jou manje Bob, se li menm la ke lapolis preskri ti konprime sa ki fè l fè vwèl pou peyi san chapo. Deja, nèg 400 mawozo yo swivan sa, towo sa ke lapolis arete avan yè nan Gérald Bataille ak valiz sa plen katouch an direk ki ta pral nan direksyon de Vilaj de Dye donk yo pèdi deja yon sòlda, met sou sa la a Obama youn nan gwo chèf nan baz 400 mawozo al vòlè machin la a, polisye sa an sivil preskri l ti konprime sa. Jan m te di l pou Babekyou, Lè yon bandi oubyen yon baz ap plede viktim konsa, èske nou kapab kòmanse pale de fen règn li? Èske sa vle di ke konpa, lanmò san jou li nan wout, ou di mwens, lòt sòlda, non sèlman ant batay sa a, ant nèg tè sale e wòch blanch, èske gen lòt sòlda k pral tonbe toujou, èske konpa, lanmò san jou li sa ta vle di ke li dèyè? Antouka. Pa bliye lè wap fè mal, hum wap tiye moun ak epe sak nan menw lan, menm epe sa se avèk li yap detyiw. Kwadèboukè batay la li rèd, li vle plonje la nan je pèp pise de 400 lawoza pou tranfò bay nèg bèlè, definitivman nou pa konn kote poun gad nan lakou peyi dayiti, zòn ki te zòn rezidansyèl dans un premye tan jounen jodi a la yo tankou site solèy, tankou vilaj de dye. Hum. Noël yo pa dous, men m oblije pote yo ba ou mes chers amis. Pal yo m renmen w anpil, mwen rele Wisly Jean, map ba w randevou rapid pou yon sijè ki pi enteresan.